Bonjour, bonswa Bonjour, bonswa ti zanmi yo, kòman nou ye? M swete nou anfòm, m swete tout bagay ale byen pou nou, m swete ke semèn nan kòmanse byen pou ou, m swete wikèn nan te anfòm, m swete ou byen, par la gras de Dieu. M swete ke Dlo nan zyew yo seche. M swete sèkèy yo sispann vin devan pòt lakay ou. M swete dèy yo sispann ou pote dèy. M swete dèy yo chire. M swete sèkèy sa yo kraze. M swete dlo nan zye sa yo seche. M swete imilyasyon sa yo sispann paske ou se yon moun tankou tout moun ou dwe viv tou. Ou dwe viv, ou dwe egziste, ou dwe fè sa ou dwe fè. Malerezman, gen anpil nou k Ayiti, nou jis egziste, men nou pap viv ak kondisyon peyi a, jan moun yo fè peyi a, jan yo fè l vin devni. Ou menm tou k ap viv Chili, Brezil, Meksik, k ap viv Kanada, Etazini, Lafrans, k ap viv lòt kote, m konnen anndan kè w ap dechire. Paske w santi se viv w ap viv. Ou san egziste w egziste paske w ta renmen viv lakay ou. Wi, men nou reziye nou. Sa ki deplase yo, se pa sèlman paske yo te gen volonte vre non. Men se paske lakay soti pou mete men anba kou yo. Yo oblije al chèche lavi pou yo ede tchovi ki andeyò yo, pou yo ede frè ak sè yo ki rete, pou yo ede manman yo ak papa yo ki rete dèyè. Men moun sa yo, lè yo leve, se pa kè yo ki tèlman twò kontan vre. Paske yo ta renmen leve avèk yon souri manman yo ki di yo, m fè kafe pou nou. Yo ta renmen leve ak yon souri papa yo ki di yo, l sot, a, m t al mare bèt yo. Li ta renmen leve pou l jwenn manman l ak papa l bò kote l ak ti frè l yo l ap suiv ki pral lekòl ak ti sè l yo. Men malerezman, sa pa soti konsa. Sa soti diferaman, moun nan aksepte yo. Li aksepte pran tout, se kòm si l te dous. Li aksepte viv tout, se kòm si l te dous. Li aksepte pran yo avèk tout sa yo pote. Men se pa t sa l te vle. Se pa t sa l te swete. Men l pa gen lechwa, li aksepte viv avè l. Li aksepte pran l. Men, m gen yon bagay, jodi a m anvi pale avè w. M pa konn konbyen fwa w ap tande l, ou tande l deja, men jodi a m anvi pale avè w de li. M anvi di w, pa di tèt ou poukisa se ou. Ou konn poukisa? Se vre pwoblèm yo vini, men gen yon moun li menm, tranbleman de tè a la de pye l. Gen yon k al ak de men l. Gen yon ki pèdi tout pitit li. Gen yon tou k pèdi manman l ak papa l, sèl li menm ki rete. Se yon fason pou m di w ke lè w di pouki se ou, si l pa ou, ou te vle lòt la? Li pa ka konsa. Poukisa w pa janm gad tèt ou pou wè w an sante oubyen pou wè w a de pye w sèlman se pwoblèm ke w genyen? Poukisa w pa janm di poukisa se te ou tou? Ou dakò avè m? M anvi di w tou. Poul pa di si se ou men travay poul pa ou. Jodi a, ou gen dwa bagay yo pa bon pou ou. Ou gen dwa gen dè difikilte. Ou gen dwa nan yon move sitiyasyon. Men ou pa bezwen di si se te ou. Travay poul pa ou. Paske ou gen kapasite. Ou gen valè pou transande l, pou depase l. Se vre, se vre ke ou konn nan yon move peyi. Se vre sitiyasyon yo konn difisil. Se vre pwoblèm yo konn anpil. Men. Fèm konfyans. Ak jan wap goumen. Eske w konnen gen anpil nan nou defwa pi gwo pwoblèm nou genyen pi gwo pwoblèm nou genyen se le fèt ke jan nou jere vi nou, jan nou jere anviwònman nou li konn afekte nou. Ban m pran yon egzanp, gen anpil nan nou, nou kite moralite a, nou kite konsèy manman ak papa nou te ba nou an, nou jis vin al gade sipèfli sa yo ba nou sa, ou byen vout sa yo met devan ou yo fè w kwè tout bagay woz la. Ou sonje, manman w ak papa w se te avèk yon ti komès biskwit, chabon, sèl, nenpòt sa l te ye a, se avè l li grandi, nou tout frè ak sè sa yo e nou tout al lekòl. Manman w te gen yon modesti avèk yon sajès. Manman w ak papa w te tèlman gen yon imilite. Yo te goumen avè l. Yo pa t janm gen yon je sou afè vwazinaj. Yo pa t janm wè tèl posede tèl bagay fò yo genyen l. Yo te travay ak letan. paske yo te rive yon kote yo te di yo menm yo fini, se sa k fè yo te envesti nan nou afin ke demen pou n bay rezilta n dwe bay la, rezilta n ta dwe bay la. Men malerezman, yo pa t janm di pito se te yo non, men malerezman nou menm nou pa wè. Bon bagay sa granmoun nan te konn ap mete nan nou an nou pa wè pati sa nou jis wè sèlman a kounye a bagay yo chanje bagay yo sesi men non ou pa reyalize bagay yo vin pi mal pou ou m pral baw rezon ou tèlman vin ap kwè nan televizyon nan entènèt lè Bondye fè w gon mil dola nan men w olye w panse ak 3 4 5 jou ka pral vini a mil dola voup ou kouri al achte yon tenis ou kouri al achte yon lis Ou kouri al achte yon soulye. Ou kouri envesti. Ou kouri, e pa menm envesti, ou kouri depanse l. Nan optik ke w ap jwenn yon lòt mil dola demen. Men si w te gade konbyen jou w te fè avan pou w te jwenn mil dola sa a, li ta fè w fè yon rekil pou w reflechi avan w envesti mil dola, avan w jete mil dola sa a. Se yon fason pou m di w, li trèzenpòtan. Ekstrememan enpòtan. Pou di tèt ou jodi a menm wap sispann di pou di pouki se mwen men baw di tèt ou pito pouki m pa fè yon efò poum soti pouki m pa fè yon efò poum chanje pouki m pa fè yon efò poum pa menm moun mwen te ye yè a oubyen moun mwen ye jodi a poum pa moun sa demen. Men sa w gen bezwen fè. Ou gen bezwen gen la sajès. Ou bezwen gen yon limyè, yon vizyon sou kòman demen dwe ye. Ou bezwen gen yon rèv. Ki kote ou vle ale? Si ou chwazi tèt ou se ale nan pwogram, nan bal, nan dans, nan sesi, m pa gen apwoblèm a lwazi. Si ou jije tèt ou pa gen rèv, swa pou gen anyen, ou pa gen rèv pou anyen, gen rèv, pa menm reve l. Ekskize m sa m vle di pa la. Ou dwe kòmanse reve pa zè zetap tou. Se vre m renmen di nou, reve an dyaman nan ateri an lò. Men fò fè l avèk lè zetap. Ou di tèt ou, pa bezwen al lekòl, ou pa bezwen konn li. Wap prezidan ou byen wap di ou menm kap fè kou. Kòm ou pral fè kou pandan ou bay ham al lekòl mezanmi. Se sa fèm di ou fò reve pa etap. Reve avèk etap. Sispann di pou ki se te ou. Jodi a Bondye fè ou gen 2 mon 2 pye ou li baw zye ou. Gon lòt pandan ou vire tèt ou ki kokobe li menm ou byen k pa gen zye k pa gen pye. Jis paske w nan sitiyasyon difisil sa a, pa di pouki se te ou. Paske se ou l te dwe ye, se ou l ye ki fè l ou menm. Sèlman ou ka wetire kò ou ladan l. Ou sèlman bezwen fè yon ti rekil, gade pase w, epi pran tout bon sa manman w ak papa w te ba ou lè w te jèn, eseye gade yo ankò, rebalanse yo, ajiste yo, aranje yo, konsa ou p ap di si se te ou. Se zanmi pa w, frè pa w, Kenzibe Motivation. Yon lòt randevou pou yon lòt ti videyo pou nou pale antre nou. Ankò, sonje like, share, pataje live lan, epi fè kòmantè, epi peze klòch notifikasyon an pou chak fwa m lage yon videyo, ou se nan premye moun k al gade l. Epi ou ka ekri m sou Instagram, ou ka ekri m anba, ou ka fè kòmantè, epi apre n ap pale antre nou. Nenpòt sa w genyen, se mwen k genyen l. Nenpòt maladi w, se mwen k soufri. Men lè w rich tou, se mwen k rich paske se ou fè fyète de mwen. Mèsi anpil, yon lòt fwa ankò.